Baw la. Paske m santi lap bon pou mwen. Pa tande sèlman pou ou aswè a, tande pou yon lòt moun. Ou tande sa m di a byen? Paske gen moun kap bezwen sa wap tande a la. Ou ka gen kèk moun paw ki fè yon sonj e kèk imaj ou ka edel konprann yo. Ou ta di bon pastè, Bondye motivem maten an poum prepare ansènyeman poum potel ba ou e m ba ou l avèk jwa. An nou aklame Bondye pou gras li fè nou. An nou aklame li. Si ou ta wè w pèdi bagay pye w nan dòmi, sandal, bata, soulye, etc. Oubyen si ou wè ou pèdi yon grenn dan dèyè w nan bouch ou, yon grenn dan nan bouch ou, yon grenn dan dèyè w, ou pral gen yon moun k ap mouri, yon moun pwòch ou. Ou pral gen yon fanmi pwòch ou k ap mouri. Sandal ou, bagay pye w, ou souvan mete l. Ou janm ap sot, ou janm, ou janm ap sot si w pa met bagay nan pye w? Hein? Ou toujou ap itilize bagay pye w. Dan dèyè w, li souvan. Nenpòt bout kann w ap kase la, sa k pase, hein? Bondye beni nou. Gras Bondye kouvri nou. Nou di byen, depi w wè sa yo, konnen ou pral genyen yon moun pwòch ou, swa yon fanmi oubyen yon bon zanmi. E si son grenn dan devan ok son fanmi lwen ou byen yon moun ou alèz avèl si w ta wè yon grenn dan devan w rache ok e sak fè li enpòtan ou konn dòmi w fè yon rèv si w konnen w ap leve w ap leve w ap di seyè m kraze lanmò sa èske n konprann sa m di a byen w ap di seyè o non de jezi si m ka fè rèv la m gen otorite M kraze lanmò sa m pa vle se konn kote lap soti m kraze lanmò sa Bondye beni nou men lè w pa konnen ou rete konsa pandan w dòmi ou rete konsa ou ta di bon poukisa pastè pastè poukisa Bondye li souvan ap pale a moun an sonj li souvan ap pale a moun an imaj al gad liv apokalips pou wè Bondye fè tout tan lap pale an imaj pou ki rezon se pou nou ka pi fasil konprann paske nou si tèlman fèb Bondye toujou ap pran imaj pou nou ka pi fasil konprann. Siw domi ou wè wap jije nan domi konn satan ap tann pèlen pou ou fè trè atansyon Bondye beni nou si w wè wap jije nan domi ou wè ou nan tribinal yap jije ou wap jije eske ou avèm konnen non ap site kelke pa gen reyinyon kap fèt sou eske n tande sam di a byen eh legliz la pa tande. Siw domi ou wè yo vòlè batonw. Ou wè ou gon baton wap chèche baton an ou wè yon moun vòlè baton an konnen ou pral pèdi otoritew gon demon satan delege ki pou vin met dow atè èske n tande sa m di a byen men siw ta wè se ou menm ki bay yon moun baton Si w wè ou fè yon moun kado baton w, konnen se moun sa k ap vin ranplase w. Bondye vle moun sa en ou ou siksede pouvwa ou genyen avèk moun nan, paske baton se senbolize otorite. Men si w wè se moun, gade, w ap chèche baton yo pran baton w, konnen Satan li aranje yon gwo planifikasyon pou ou. Pou l jete w, pou l mete w atè. Leve men w anlè, di, Satan pa ka met do m atè. Alelouya! Paske Jezi te fè sela atè deja. Alelouya! Di, Jezi kanpe pou mwen, Satan pa ka jete m. Alelouya! Moun ki kwè Satan pa ka jete yo, frape men w. Alelouya! Di, Non, li pa kapab, li pa kapab, li pa kapab, li pa kapab, li pa kapab. Si ou wè ou ap fouye nan dòmi, ou nan yon wout ou pa konn ki kote ou prale, alò ou ap mache, ou wè nan dòmi ou wè se ou menm, ou di kèt kote m pral la, epa m pa wè kote m prale, epa m pa gen kote pou m rive, si w ta wè w an fouye nan dòmi, ou mèt tou aprann a sa, ok, konnen gon desizyon w ap pran. Bondye pa kanpe avèw desizyon wap pran li pa bon kanpe sou sa wap fè a konbyen nou tande sam di a byen hein eske nou tande sam di a byen eh legliz la pa pa pou mwen m pral wè si gen moun ki tap swiv mwen vre kisa m apèn di la si kisa hein sou dòmi wè w fouye sou wè w fouye nan dòmi kisam di. Pandan gon desizyon ap pran, Bondye pa dakò. Sa pou sa m twouve kanpe sòf li. Humm gras Bondye kouvri legliz pwisans la gou avèm aswè a amen bay moun ki bò kote w la lamen di se pitit Bondye w ye Bondye map pa pale avèw petèt pafwa l pale w pa konprann. Souke menn di men aswè a Bondye vle n fè w konprann Apati de sèvitè l k ap pale yo Leve men w leve men dwat ou anlè di Senyè m vle konprann Di ouvri entèlijans mwen Di fè m gras ou pou m konprann O non de Jezi. Alòs, li gen aspè ministeryèl tou. Si w ta wè nan, nan, ou ta wè w nan, ou nan jaden nan dòmi. Ou ta wè w nan jaden nan dòmi. Li vle di ministè, l vle di benediksyon tou. Si w ta wè ou gen jaden, oubyen w achte jaden, lè w achte jaden an, l plis sanble a benediksyon. Men lè w ta wè yo fè w kado jaden, oke. Ou ta wè bèl jaden ou genyen li gen rapò Bondye vlew dan le ministè ok se trè trè trè zenpòtan Bondye beni nou gras Bondye kouvri nou amou Bondye gade nou amen. Fon ti kanpe souple m pral fon fon priyè. Leve men w anlè di Senyè m pap tande pou m tande men pandan map tande pawòl ou kèlkeswa menas advèsè a te fè m ke gras ou libere m. Di nan kèlkeswa sa m te pran. Ke pwisans pawòl la. Mete m deyò. Di o non de Jezi. Se pou pawòl m ap tande a. Fè yon gwo efè sou mwen. Fè yon gwo enpak sou mwen. Amen. Leve men dwat ou anlè di o non de Jezi. Map pran kèk sikrè a sè a. Lèm fè sonj yo map konn ki pozisyon m pran. Di gen pozisyon m pral pran. Leve men ou anlè. Di o non de Jezi. Satan pap ka twonpe m nan dòmi. Si gen bagay depi m wè yo. m ap gen viktwa sou yo. Si w kwè sa, aklame Jezi an. Si w ta wè w nan yon gwo dlo nan dòmi, gen de bagay. Si w ta wè w nan yon gwo dlo nan dòmi, si w wè dlo a kalm, Bondye beni nou. Si w wè w nan yon gwo dlo, si w wè dlo a ajite. Alò si w wè dlo a ajoute gen gen de flo e si w wè dlo a kalm chak sa yo vle di yon bagay. Bondye beni nou. Bay moun ki bò kote w la a men, di ouvè zòrèy ou pou w tande bagay k ap bon pou ou. Amèn. Si dlo a ajite konnen gen yon pwoblèm, gen yon tèt chaje k ap vin sou cheme w. Èske n tande sa m di a byen? Si w wè yon dlo, dlo a ap fè kim, dlo a ap fè lam ou pa. Dlo a fon, konnen w gon gwo tèt chaje. Eske nou tande sa m di a byen? Men si w wè w nan dlo kwak dlo a fon, men w wè dlo a rete kalm, konnen Bondye ap pase avè w nan lòt nivo nan levanjil. Eske nou tande sa m di a byen? Bay moun ki bò kote w la la men. Di, Dlo Bondye a, li mèt fon, li pap boulvèse non. L ap rete kalm. Men dlo èdmi an, lè l parèt si chemen nou, Li an boulvès. Konbyen moun ki byen konprann sa m di la la hein? Gade, kounye a, lè w, lè w wè yon gwo dlo, lè w wè w nan yon gwo dlo, pa egzanp, si yon moun ta ap eksplike w yon rèv, li t ap di a, pastè m wè m nan yon gwo dlo, oubyen frè entèl, sè entèl, mwen wè m nan yon gwo dlo, m nan yon gwo gwo gwo dlo. Ou gon kesyon ou pozel sou entelijan ki kesyon wap pozel ki kesyon wap pozel sou entelijan hein hein se byen sa ou wè yon gwo dlo kijan ou wè dlo a ye eske nou avèm hein m pa konn si nou konprann sa non si si ou wè dlo a li kal kwak li fon ou senpleman pa gen fasili ou pa gen twòp twòp abilite ladann men ou wè wap degaje w kanmenm. Depi ou wèl kalm di ah e bondye gen non ou bondye gon etap lap pase avèw bondye diw etap sa lap pase avèw la ou mèt kite ou pase etap pase egzamen an eskem tande sam di a byen men sou wè ou nan yon gwo dlo mè byen eme banm di nou yon bagay bondye beni nou ou konnen gen de rèv ou fin fè fò kanpe fò kanpe pou goumen pa egzanp si ou wè ou nan yon dlo men gwosè dlo a son malè kap vin sou chemèw wi. Si w tèt chaje kap vin sou chemen w, se pou w kanpe pou w di, O non de Jezi, kèlkeswa kote malè sa a ta ap soti a, mwen bloke l avèk le san de Jezi. Èske n konprann sa m di a byen? Amèn! Legliz pa ko konprann. Bisòs pa ko pa ko konprann ansènyeman sa a. Gen de bagay ou wè nan dòmi. Pa egzanp, ou wè dlo a konsa, se pou w kanpe nan lapriyè, nan sonj lan. Bondye beni nou. M ba nou sekrè sa a, kèlkeswa moun nan legliz la. Kwayan ne de nouvo depi w dòmi gen de rèv ou fè menm moman fò w kanpe oubyen si w pa ka kanpe sou kabann nan leve men w anlè di yon pawòl èske n tande sa m di a byen amèn gras Bondye kouvri nou si w wè w ap bwote nan dòmi ou wè w ap bwote nan dòmi. Wap ranmase afè w veso china yon dal bagay ou wè nan dòmi wap bote e kon bondye vle pou fè projè kay bondye vle pou fè projè kay bondye vle pou kòmanse panse pou achte yon ti tè èske n tande sa m di a byen m pa konn si w konprann sa m di a la non èske n konprann sa byen konn gen moun konn gen moun mè byeneme li pa. Kwak li gen mwayen, swa li ret kay manman l, li ret kay papa l oubyen l ap depanse lajan, l ap, pèmèt mwen ekspresyon, bon ou ta ka di pastè, e, m, alò, mwa je kwa dan ledikasyon, e, mè byeneme an nou sensè, an nou sensè. On moun ki nan lwaye, k ap peye, k ap peye 27 mil dola lekòl pou on timoun k ap fè premye ane, e pa mal li fè tèt li? Amen Gras Bondye kouvri w M pa konn si m tande m pa konn si legliz la tande m non Gen moun gade fò w panse gen de sonj ou fè li mande pou w fè yon ti jesyon M pa konn si nou konprann sa m di a byen non men byeneme fò w gen yon ti bout tè bay moun ki bò kote w la a men di fò w posede Di Bondye vle sa se pou w posede Amen. Si w dakò frape men w. Yes. Gras Bondye kouvri nou. E M ta vle, m ta vle kontinye men m wè gen moun, gen moun. M pa santi pawòl la rive sou, sou, sou asanble a. Èske pawòl la rive sou nou? Fòk se kanpe sou pye nou pou m wè si pawòl la rive sou mwen. Pou m ka konnen si pou m kontinye a si pou m pa kontinye. M pa konn si w wè sa m ap fè a la. M selon je m ap evalye asanble a. M ap evalye asanble a. E gen de pawòl w ap panse Neel konn twò, twò, twò fò pou moun yo. M ap evalye yo pou nou. Ann ale, ann ale pou m wè hein. Oke. Oke. Ann ale. Ann ale. Ann ale. Bondye beni nou. Amèn. Bon, wap fon ti tan tou piti kanpe. Mpral fè w chita byen rapid. Wap fon ti tan tou piti kanpe. Mph. Si w wè wap chèche chèn ki nan kou w nan dòmi. On chèn ou gen nan kou w wap chèche l, ou pa wè l. Konnen gen yon bon zanmi kap dispèse. Si w ak yon chèn, èske w avè m? Hein? Ou gen yon bon zanmi k ap dispèse. E si w ta wè chèn nan, li kase, li pèdi kèk may? Ou ta wè yon chèn nan dòmi, chèn nan kase, gen kèk may ladan l ki pèdi. Kon Bondye di w, ou gen twòp moun sou chemen w, ou gen twòp moun ou alèz avè l, fò w dakò retire kèk grenn nan repètwa amitye w. Bondye di w ou ou gen twòp moun ou pale avè l gras Bondye kouvri nou ou gen twòp jèn fi ou gen twòp jèn gason Facebook tiktok whatsapp sitawèb ou gon ou gon chèn ki kase epi lè w gade wap wap manyen chèn nan ou wè l manke plizyè bout Bondye di w, Delete, siprime kèk moun nan repètwa dabitye w. Siprime vle di kisa? Gade, efase. Diminye sou relasyon w te genyen. Bondye beni nou! Bay moun ki bò kote w la lamen. Di, Retire kèk moun nan repètwa w. Alelouya! M pa konn si w dakò sa non, legliz la. Gen moun si l nan vre w pa ka fè levanjil non. M pa konn si nou dakò non. Gen moun si w fwote avè l la fè w fè levanjil. Konsa tou gen moun depi w ap fwote avè l l ap enpeche w fè levanjil. Ban m ba nou, ban m ba nou yon ti konsèy. Lè m apèn konvèti, m m gon zanmi m, m gon zanmi m, alò, m ap di l sa pandan m an dirèk la, misye rele Maslòv, li gon non si yo vle. Nou lekòl, nan lise Fab Jefwa, moun m alèz avè l, bon zanmi m, bon zanmi m, ki renmen m. Men w konnen lè m konvèti? Misye rete konsa, tanzantan m rete konsa a distans, distans. Ahh. Lè m konvèti ki moun m pran kòm zanmi m? Moun ki te la deja. Èske nou avè m? Ki moun m pran kòm zanmi m? Gen moun m si tèlman itil yo, m si tèlman chè pou yo, m si tèlman fè yo renmen m, depi yo pa wè m, Aa monchè Mawon vini m pale w tèl bagay tèl bagay m kreye yon lòt m kreye yon lòt amitye bay moun ki poko tout al mwen di kreye yon lòt amitye di kreye yon lòt amitye gen moun depi w antre sou li l ap fè w tounen nan menm vye vou w te ye deja èske n tande sa byen w ap sezi wè ou menm ki pa t gen konviksyon pou w ap bwè kleren w tounen nan bwè kleren ankò. Wap sezi wè menm ki pat gen konviksyon alelouya pou wap nan pèse nen ou ou antre nan pèse nen paske ou paske ou antre nan li ha bagay ou pat panse pou te gen 4 tou nan zòrèy ou on sèl kou ou santi sans sa antre anndanw amen Bondye beni nou. Konbyen moun ki dakò verite sa nap tande a la hein? Si w dakò frape men w mèt chita Pase men nan repètwa zanmi w Se trè enpòtan Si w reve w wè ou wè ou mouri nan dòmi Si w reve nan dòmi ou wè ou mouri sa gen 2 aspè ladan l Si w reve ou wè ou mouri nan dòmi Bondye beni nou. Gras Bondye kouvri nou. Esak fè yon moun ou bezwen gen konesans nan pawòl Bondye. Hum yes m sonje lèm apèn konvèti gon moun ki te revem li wèm mouri map sèvi Bondye map sèvi Bondye m apèn konvèti gon moun ki revem li wèm mouri. E pandan l ap pale avè m, men pou fi ke m Dye te gentan ban m konesans sa, m di, Oke, èske w avè m? E sa k fè gen bagay, si w pa konnen l, Satan ka pote bòt sou ou. Gen de bagay ki enpòtan. Si w reve ou wè w mouri, premyè bagay la, si w apèn konvèti, konnen se yon defo k ap soti nan ou. Bondye beni nou. Si w reve w ò mouri konnen son defo, son vye mès ou gen nan ou, nan karaktè w, nan tanperaman w, son bagay Bondye ap detwi nan ou. Bondye beni nou. Konsa tou, kapab son moun ou genyen ki pral mouri. Bondye beni nou. Legliz la pa tande m non. Ou konn reve w ò mouri, se pa ou k ap mouri, son moun ou genyen ki pral mouri. M pa konn si nou tande sa m di a byen. Legliz la pa konprann mwen trè byen non. Amen. Gen de rèv ou fè la, se pou leve men w anlè pou w priye pou moun yo. Annou kanpe sou pye nou, m pral fè w fè kèk deklarasyon. M pral antre nan kèk animo kounye a.